ba opinyon nou sou yon sijè kote ki fè aktyalite. Ki sijè nou gen jodi a se se paran versus children, timoun. Ki sa li ye? Se gen anpil paran lè yo fè timoun Yo di ke timoun se byen malerèz, timoun se lajan yo sere nan bank pou lè demen si Dye vle yo pa kapab at least yo ka pwize de sa yo kwè ki yon fòtin pou yo. Se konsa tou gen moun ki fè timoun se pa pou di yo prepare se jis yon aksidan. Tandike nan lòt kan an, gen timoun ki di yo pa dwe paran yo anyen, e paran yo fè yo. Se responsablite paran yo ki pou ba yo tout sa yo gen bezwen. Yo pa dwe paran anyen. So kounye a la a, sipèsta nou yo pral bay opinyon yo sou sijè sa a. An konsekans, sa yo panse. sa yo kwè yo menm pèsonèlman. Bon de tout fason tan kòm nou toujou di pa gen repons ki vrè, pa gen repons ki fos, se opinyon pèsonèl ou. So se konsa nou pral tande opinyon tout moun sa yo. Mwen menm jeneralman m toujou bay opinyon m alafen, aprè lè m fin tande tout moun yo si gon ti plas pou mwen pou m di yon bagay epi M pataje. Bon jeneralman m toujou jwenn yon ti bagay pou m di, pou m pataje opinyon m avèk fanatik yo. Tankou jan m te di, si m pa di l deja, byenveni e se toujou yon plezi pou nou menm, mwen menm avèk tout ekip la, pou nou chak mwa, pou nou vini a yon sijè kote nou plizyè ka jwenn nou ka tire yon ti pwofi ladan. Podet fason sèl sa nap ajoute jodi a se fèt dè pè, fèt papa sitou ozetazini byen ke m remake gen kèk lòt kote yo fetel yon lòt dat m kwè ayiti tou si m pa twonpe m. But avan nou pase avèk sipèsta nou yo nou pral pase avèk yon ti demonstrasyon de. Famiy Damis ki te prepare yon ti bagay pou nan moman fèt papa. Nou pral pran yon ti poz epi apresa nap pase avèk moun sa yo.

Yon fwa ankò nou di bonswa, nou fin pran yon ti poz, kounya nou pral pase avèk sipèsta nou yo pou nou wè egzatteman kisa yo gen pou nou konsènan sijè sa ki trè enpòtan pou yon seri de fanmi oubyen pou timoun tou paske li rete toujou undecided èske se sa èske se pa sa oubyen tou lè de valab. So nou pral tande sipèsta nou yo pou nou wè kisa yo panse. Kounye a nap pase avèk premye moun kap kòmanse emisyon an se Violette se notre sipèsta ki pat pòtel twò byen men kounye a li la Ma soeur Violette mon amie ma cousine Se yon plezi pou nou genyen w ankò e kisa w gen pou nou nan emisyon sa li menm?
Bonswa Fadi, bonjou a nenpòt lè nap tande an. So sijè mwen, repons mwen sou sijè a, egzakteman sijè a se pou mwen li ye. Nan sans mwen di se pou mwen li ye a, aktyèlman m gen 2 pitit, nan 2 yo gen youn ki egzekisyon sa li di m. Li di m ke se mwen menm ki fè li, mwen dwe li tout sa li bezwen, li pa t mande m pou m te fè l, si ke m fè l, mwen dwe pwokire li tout sa li bezwen. Epi lè m ap fè kòmantè ansanm avèk lòt moun, yo di sa se pa yon bagay ki etranj paske plizyè timoun genyen bagay sa a nan tèt yo. Yo genyen nan tèt yo se manman yo ki pwoki manman yo ak papa yo pou ki pwokire yo tout sa yo bezwen paske yo pat mande pou yo te fèl but pou mwen menm mwen wè ke li enpe parèt bizarre paske si ke m fèw mwen baw mwen baw edikasyon ou kapab ou kapab travay ou sipoze ede tèt ou m pa kwè ke ou ta sipoze mete nan tèt ou se mwen menm pou ki edew pou jis la m pa kapab ankò. E answit kisa m dekouvri ankò, m pa konn si genyen lòt moun nan gwoup lan ki ap reponn kesyon sa a tou, tout sa w genyen andedan kay lan tout se pou yo l ye, se pou li l ye. Li ta vle fè m konnen tout sa m genyen se pa l mwen e pou li yo ye, si ke mwen pa ta vle l sèvi ansanm avèk li, li pran sa kòmsi vle m se selfish manman. So, kòm mwen di ankò, mwen share li ansanm avèk plizyè moun, e pa mwen menm sèl k ap andire l konsa, plizyè moun ap andire l konsa. M pa konn èske l nòmal, m pa konn èske l ok, men pou mwen menm, m santi ke m ba w lavi, m ba w edikasyon, ou gen skill lanmò, ou ta sipoze travay ou menm, nan moman sa se ou pou ta ede m, se pa mwen menm pou ki pou ta panse ki ap kontinye ba ou tout sa w bezwen. So, se se repons mwen sou sijè an jodi an, m espere tout moun pase yon bòn aprèmidi. Waw, mèsi anpil ma kouzin e mèsi tou pou kontribisyon ou nan emisyon an. Umm byen ke m pa vle reponn touswit mwen menm paske m konnen gen plizyè nan mwen menm gen opinyon pa m pou m bay, m ka bay repons men tankou jan w di a m panse si m pa twonpe mwen prèske chak peyi gen dwa gen Lwa pa yo ki reji jiska ki lè timoun nan sou depandans paran ni, e m ka vle di tou wi pandan timoun nan piti se devwa paran an pou ede li grandi men gon laj ou rive ou pa ta sipoze sou kont paran w ankò sa e nan sans pa timoun nan men se konsa tou tankou jan w di si gon pakèt paran yo menm Kòm gen timoun ki fèt, tankou jan m te di deja, se pa aksidan, se pa pou di se paran an ki te deside oubyen e moun nan ki deside l, gendwa pa yon paran, l gendwa 2 koup ki jis fè timoun konsa. So, si pa egzanp moun sa yo te konnen vrèman èske se avèk kondisyon sa yo pral fè timoun nan, men kisa yo gen rezilta. Yo te gendwa panse yon lòt jan. E sesi sesa fè jiska prezan tou nou ka wè mond sa kounya la, jenerasyon wè k panse konsa, yo moun sa yo menm yo gen plis chans pou yo pa fè timoun oubyen pou yo petèt gon sèl timoun. Bon de tout fason, mèsi pou pou sa w sa w ap eksperyans ou fè ou pase avè nou, I mean ou pataje avèk nou, nou di w mèsi pou sa epi nou pral tande lòt moun. lòt sipès sa yo pou n wè ki jan yo menm yo konsevwa ide paran avèk pa timoun nan. Touswit n ap pase avèk Mon ami petit frère Castra Clément Mon petit frère, mon ami, ki jan w wè sa ou menm? Kòman ou konprann sijè sa a?
Nou deja sizyèm mwa nan ane a e Autour de la Table ap fè chemen ni. Nou salye w gran frè e osi tou lè manb de Autour de la Table. Nou gen yon sijè trè konplèks a savwa famiy, atant paran, atant pitit Donk, nòmalman, fè pitit, depi nan Jenèz, se te yon lòd ke le Seyè te bay, pou ke lòm kapab kwase, ranplise e miltipliye latè a. Donk, nòmalman, apati de lòd sa a, famiy yo ap fè chemen yo. Donk, se vre gen kèlke paran ki kwè envesti nan pitit yo se nan yon bank. Men se pa yon move movèz ide paske anpil fwa ou envesti nan bank e ke ou sere lajan w nan bank, Ou gen dwa pa jwi l. Si maladi oubyen lanmò vini, ou kapab pa jwi l. Se menm jan tou, dèfwa, ou kapab envesti nan timoun nan ou pa jwi l. Men kèk fwa, osi, ou kapab envesti lajan ou nan bank, men ou jwi lajan ou pandan yon bon nonb de tan. Se menm jan tou, Pou pitit lan, gen pitit ki gen santiman, donk ki konn konnen ki soufrans paran l te konsanti pou te fè l rive nan yon nivo, enben yo genyen pou yo fè yon kout pye an retou sou paran sa a pou yo kapab ede paran an oubyen pou yo kapab fè yon jès avèk paran an, yon jès ki byen merite. Donk, nou konprann gen de paran ki atann yon bagay. Men pitit yo konn di yo pa de paran an, se vre, men lè w di ou pa de paran an, kèlke pa ou s on mechan, Paske yon paran li envesti lavi l pou ke li menm li kapab fè de ou menm sa ke w ye. E sa ke yon moun tout fwa ou te kapab jwenn posibilite pou ede paran w se fè l paske paran yo yo sakrifye sa yo ye pou yo fè de ou menm sa ou ye. Ebyen se egzakteman sa ke m te vle pataje avèk nou pandan sizyèm mwa sa a, sizyèm autour de la table sa a. M kapab di nou ke le Seyè vou benis e ke m renmen nou anpil. Merci mon ami petit frère mwen menm tou nou mwen renmen w anpil e m kwè tout moun bò tab la renmen w tou se toujou yon plezi chak chak mwa ou patisipe epi pote dè kontribisyon reyèman valab nan emisyon an wi euh euh Mwen menm pèsonèlman m gen dwa di se youn nan bagay m regrèt paske m pat ede paran m ase, m te ka di papa m mouri m byen bonè, manman m tou, menm lè m vin isit Ozetazini l te konn ap fè ti pakèt voye pou mwen avan ke l mouri, se m ka di se pa yon moun mwen satisfè avèk mwayen pou m te ka fè, pou lè m vin gen mwayen pou mwen bagay paske Li pat gentan rive nan yon pwen kote li pat ka ede se mwen ki pou ede men m satisfè avèk mesaj li pase epi peti frè m ka si m fon bagay m ka konnen se nan non l m fè li. nan sans kòmsi li menm li gen dwa ta ale twò bonè. Men, tankou jan di, gen mond yo chanje e m ka panse pa rapò avèk kilti paran tou, mwayen youn gen, youn pa gen, tou sa ka fè diferans. Bon, de tout fason, avan m rete twòp nan opinyon pa mwen, an n pase avèk ma kouzin Janèt Damis. Ma kouzin. E ou menm, kòman w wè sijè sa a?
Nou di bonswa avèk la fami otou de la tab. Bon, pou kesyon de la fami e paran ki genyen timoun, kòm frè Eddy di, gen timoun nan vrèman ki di ke pou ki yo pa t di paran fè yo. Sa depan jan ke ou leve timoun nan. Gen de timoun nan ki wè paran pa gen pa genyen posiblite pou paran ede li lè li menm li nan bezwen. Se sak fè timoun nan gen dwa di ke li pat gen moun fè l. Men si paran genyen posiblite pou Fè edikasyon timoun nan pou l ede li, li wè se pi bon paran ke l genyen. E timoun nan tou, lè l wè paran kapab ede l, li pa ta renmen pou paran sa ta oken pwoblèm Pou paran sa ta toujou la pou ap sipòte li. E li menm tou li toujou met nan tèt li, gen timoun ki toujou met nan tèt yo lè yo wè paran ap ede yo, li di pou sa paran m fè avè mwen, pou mizè paran m pase, fòk mwen Bondye mete nan men m pou m rekonpanse paran mwen. Men gen de timoun ki toujou di tou, ah Yo dwe m sa. Men, pou mwen menm, ou dwe yon pitit jiskaske ou pa la ankò. Paske paran toujou dwe pitit. Yo tou gen yon tisi yo rete ap sere anba men yo pou sere pou pitit yo. E, toutotan ou kapab, ou dwe timoun nan jiskaske ou menm ou pa la. Si w pa an mezi, ou blije reziyen w. Se konsa mwen menm mwen wè l. Sa, se opinyon pa m. Ke Bondye beni nou.
Waww bon bèl opinyon bèl bèl ide ma kouzin Jeannette mèsi anpil pou patisipasyon pa w paske ou toujou pote pwa nan emisyon an e nou swete Bondye kenbe w Kenbe nou pou lontan epi ba nou mwayen pou nou kontinye emisyon an. Mèsi anpil. E tankou jan w di, m panse gen anpil timoun, sa depan. Sa depan de timoun nan, sa depan de mwayen paran an. Pafwa sa chanje ide, sa pafwa sa fè yon seri de refleksyon. sot yon seri de yon kote. Pa egzanp, m ka di mwen menm lè m te piti m pa t m pa t nan yon vi ki te de liks pou m te ka di pou m ta kontan pou m ta di m ap fete men m pa t janm pase nan tèt mwen pou m di Paranm dwe ban mwen yo te fèm yo pat sipoze fèm bon si yo fèm bon men chnsè sa fèm di pafwa sa depan de nan ki tèt nan ki peyi nan ki sitiyasyon nan ki fanmi pafwa konsepsyon an chanje oubyen pawòl yo diferan touswit nap pase a mon fis mon peti mon Mon fils Tepson, Tepson tou sa fè kèk tan nou pat genyen w m konnen kijan bagay yo kwense nan men w men jodi a se yon plezi pou n genyen w nan emisyon an. Kisa w gen pou nou?
Non pa m se Tepson Jerome e mwen salye tout grenn e chak grenn moun pou patisipasyon pa yo nan emisyon Autour de la table pou mwa de jen e sa zanmi fanmi. E pou sijè k ap debat pou mwad jen an, se gen moun ki di ke pitit se richès, se byen malere. Pou mwen, bò kote pa m, m kapab di, otrefwa w kapab di l, men pou kounye a, èske w kapab toujou kenbe fè pitit se yon richès? Avèk, fas avèk sitiyasyon jan tan ap evolye. Avèk lavi chè, avèk teknoloji a k ap avanse, fè de twa kat timoun fòk ka asime responabite ou pou responsab li. E lè timoun nan di ke pa di paran an fè l, ou fè l fòk ka pran responsabite w. Èske m kapab di wi? Wi on bò, m ka dakò avèl, toutafè dakò avèl a san pousan. E paske timoun nan kote l ye a l pa di w fè l, depi w fè l se ba l tout sa ke l gen bezwen. Pou jiskaske ou kap ou pa kapab ankò. E fè pitit. Pou kou otrefwa m kapab di wi l te kapab sa. E jan sitiyasyon an te ye, jan vi an te ye, jan mond lan t ap evolye a. Men pou kounye a avèk e devlopman vi an, avèk modèl devlopman vi an ye kounye a, pèsòn moun pa kapab chita sou sa, fè pitit se byen e fè pitit se lajan sere. Fè twa kat timoun. Eske ou gen yon sous de revni pou ou responsab li? E paske li koute yon kou pou yon mwa. Li koute yon kou o nivo pou peye skolè, skolarite l, pou peye inivèsite l, pou nouri l 3 fwa 4, 3 fwa 4 jou, pou anbeli l, pou fè fas avèk yon pakèt reyalite, pèmèt timoun nan al jwi vakans li, pèmèt timoun nan kapab jwi avèk nouvo dòd teknolojik ki kab evolye an. Li pa osi fasil fè 3, 4, 5, 6 timoun. Èske ou ka reponn ak sa? Si ou pa ka reponn avèk sa, an te ka di, se fè kanpay pou lamizè. Men touto fwa ke ou pa ka fè, ou pa ka admèt avèk bezwen timoun nan, timoun nan pa di ou fè l. E ou ap fè fas avèk reyalite kote timoun nan ap di ou ke m pa di ou fè l, depi ou fè m kwè ou ka reponn a bezwen m. Men, avèk jan mond la ap evolye a, jan mond la ap vini an, Li ka ap di, sa l pa kenbe ankò. Otrefwa wi, men kounya l pa kenbe. E timoun pa yon richès pou yon paran, li pa li pa yon byen pou yon paran. Li ka ap di, ou fè yon timoun, ou fè de timoun, se paske ou kapab reskonsab li. E si w pa kab reskonsab li, ou pa ka fè l. Paske reyalite an, timoun nan li fèt jis pou se pou byen viv.

E se toujou yon plezi pou nou genyen w nan emisyon an. E pi nou ka di tou, si nou ap ajoute sou tan pase avèk tan kounye a, kote nou ka di tan pase nou wè moun gen yon douzèn timoun oubyen otan ke timoun ap tonbe. Avèk kounye a, bon lè m di kounye a, kèlke tan tou, kòm se avan kounye a gen yon pakèt metòd ki ka fèt pou evite timoun fèt but dan le tan moun yo pat tèlman gen mwayen sa so depi yo yo Yo marye, gon kontak ki fèt oubyen depi yon fi rankontre yon gason gen kontak ki fèt epi ou tande timoun tonbe san pou pat gen preparasyon ki te fèt pou ta di sa tankou jan di timoun koute kòb byen ke gen moun ki pa fè timoun poutèt yo konnen yap gen kòb pou yo okipe timoun nan yo jis. Pa blage ti moun atè. But ahh nou ka di eske ti moun nan gen rezon, eske paran gen rezon, eske tou lè 2 gen rezon. Sa depan de ki objektif ou a ki entansyon lè w fè ti moun. E si w ap baze sou reyaksyon kounye a pa rapò ti moun yo w ap mande w eske w ka fè youn, eske w ka fè 2 oubyen w pap fè ditou. Si w ap fè egzateman yon ti moun paske w. W ap bezwen moun pou w okipe. Èske se avèk entansyon sa w ap fè l? Si dan le ka ke ou vle rete avèk ide oke timoun nan ap di mwen si m pa t ka fè l, si m pa ka okipe l piga m fè l, èske w ap fè l? Ou di mwen si w kwè vrèman èske se lè w pa kapab ankò pou timoun nan ka ede w w ap fè l, èske w kwè timoun nan ap dakò sa? Bon se sak fè nou vin a sijè sa pou nou wè kijan tout moun wè l paske li egziste nan mond lan ide sa yo ap naje men sa timoun di men sa ti granmoun panse men sa manman papa panse bon de tout fason kounya n ap pase avèk notre grand superstar too se dènye moun n ap gen pou aswè a paske nou gen te gen lòt ti aktivite gen lòt moun ki pa gen tan voye patisipasyon pa yo. Se notre ami petit frère Jean Marie Dupont. Mon petit frère, ou menm sa w panse de sujet sa?
Se vre nou pa wè, men nou gen yon chans chak mwa pou nou debat yon sijè. M ap salye nou tout bò tab la. Bon. M ap raple m lè m te piti, m te toujou konn tande granmoun ap di, lè pitit, nan lè bourik fè pitit, se pou do l ka poze. Bon, vrèman, lè m te konn tande sa, m pa t vrèman konn konprann li. Men lè m te vin konprann pawòl sa a, Mwen wè ke se granmoun paran yo lè yo fè lè yo fè pitit se pou demen lè yo pa kapab ankò timoun nan ka ede yo bon pou mwen menm mwen pa wè gen pwoblèm nan sa paseke lè w konprann lavi lè w ap reflechi sou lavi Lavi se vrèman yon bèl bagay lè w konprann li. Epi, si yon yon moun vin avè w sou tè sa a w ap viv, mwen wè li vrèman se yon privilèj si moun nan vin pa kapab ankò, w ap ede l. Men sepandan nou wè kounya la li pa prèske konsa. Malgre nou jwenn ni li pa prèske konsa. Gen moun ki di ke yo pa t mande pou yo fèt. So moun ki fè yo a, yo dwe yo tout bagay. Ok m konprann. Men sepandan si vrèman w ap pran sans lavi. Ou panse sou lavi. Lavi son bèl bagay. Malgre savan yo, tout rechèch yap fè pou wè kot lavi soti, se yon mistè li ye pou yo. Yo wè lavi, yo konprann lavi, men yo pa konn kote lavi soti. E w ale tou, ou lè w mouri, se yon mistè li ye tou. Pa gen moun ki konnen. Men, lè w ap viv lavi, lè w konprann lavi, se yon bèl bagay li ye. Lè yon moun mete w nan lavi sa a, si moun sa a vin pa ka la ankò, pou mwen menm, mwen wè, se yon bèl bagay pou w tekè moun sa a ki vini. ki mete w nan vi sa. Pandan se tan menm kan ou menm tou ou ka ap vin bay lòt moun lavi tou wi, fòte kè moun sa yo tou. Men sepandan nan ti tan ou genyen fò chache yon tan pou moun ki te ba ou lavi a tou ou ka ap tekè l tou paske nan vyeyès yo, yo ka pa jan yo te ye. Avan, men si w ka ede yo. Mwen menm pou mwen, m wè se yon bèl bagay. E menm kan, anpil ladan yo, nan vyeyès yo, yo toujou ta vle pou yo ede ou. Men, ou menm ki wobis, nan tan wobis ou, si w kapab ede yo, li vrèman bèl, se yon bèl bagay. Lè w ede paran ou. Pa wont ou te baw lavi. Li te take care w nan piti, li pran swen w. Li vrèman bèl pou take care yo. Menm kan ou gen reskonsablite pa w tou, men chache yon ti tan nan tan ou pou take care yo tou. Bon, e sa m te genyen pou mwa sa la. Malgre m fè l ta, men kanmenm m te vle patisipe. Non m se Jean Marie, Na wè na pale lòt mwa ankò nan lòt sijè. Mèsi mon petit frère Jean Marie ou toujou di anpil ou toujou pote anpil limyè ou toujou di sak bon tankou jan w di mwen menm tou m panse Lavi se pa yon bagay ki ta sipoze neglije, se pa yon bagay moun ta sipoze pran kòmsi kòmsa. Se konsa tou gen moun ki retire vi yo, m pa konnen tou ki ak ki sa yo rankontre, pou ki sa yo fè sa. Men lenpòtan, lè w gen chans pou viv, pou konprann, enpòtans ou sou tè a. Lè w bay vi w yon enpòtans sou tè a, si m ka di l konsa, lè w bay vi w yon direksyon kote w ap ede, w ap fè sa k bon, epi vrèman kounye a w ap gade bak pou di, Thank Thank you pou moun sa ki te mete m sou tè Thank you pou moun sa ki pwoteje m pandan piti jiskaske m ka pran wout mwen pou m ap dirije tèt mwen But se konsa tou tankou jan nou di sijè a di gen moun ki wè l diferan Se paske nou tout pa menm nou tout pa panse menm jan. Men tou n ap reflechi pafwa, èske sa konn kòmanse, èske konn sa konn fè sot nan direksyon jan yo leve w, jan paran w leve w, èske se sa l ye? Oubyen èske se jan sosyete a jwe nan tèt ou? Pafwa li gendwa sa. Gen timoun ou gen dwa ap fòme l yon jan, ba l direksyon yon jan, tandi ke sosyete a li menm ap vòltije avè l epi ki pa kanpe sou menm direksyon avè w. So, wi, mwen menm nan sans pa mwen, m te ka di li ta sipoze si w gen yon timoun, Lè w rive pi devan, kò a kòmanse vyeyi, ou pa ka, nan kèlke sans sans, kote w pa ka fè menm jan ankò, oubyen tout ti sa w te genyen yo fin pase nan timoun ou genyen, lè w rive nan yon tan, si kounye a w bezwen ede, èd, yo te kapab ede w, yo ta sipoze ede w. Se konsa tou gen paran tou. Yo tèlman te ba tèt yo yon bòn baz tou. Genyen ladan yo, pitit la te gen dwa whatever sa li al pa janm ka egalize yo. E se yo ki toujou gen enough pou ap e nan sans ekonomik. Pou ap ede timoun nan. Baz sa, baz dis la nan sans ekonomik. But lè nap pale de lajan nan bank. Nou pa wè sèlman lajan. Nou wè sante. Gen dwa gen kèk ou vin rive yon kote jan ou te ka leve pou w kouri, ou gen dwa pa ka kouri, ou bezwen yon moun ki pou ba w sipò. Ou te ka jan w ap foure kiyè nan bouch ou pou manje, ou pa kapab, ou bezwen avèk letan kò a kòmanse bagay. Premye moun pou w ta konte sou li se ta pitit ou. Men se vre. Pafwa genyen ki annik pati byen lwen yo pa menm lè m di pati byen lwen pa fòseman gen dwa e pa espre yo fè. Se kòm si yo ap chache lavi miyò, chache kòb. Men genyen tou yo jis yo pa kè ba yo yo jis ale. So èske ou ka ap viv sou refleksyon sa pou di. Ti lè w fè timoun se pou timoun ka ede w demen. Lè w pa kapab, jan m di a, gen gen paran ki gen dwa bezwen èd ekonomik. Gen paran ki gen dwa gen lajan, men l bezwen yon moun ki pou ap ba l lebwa, moun k ap voye je sou li, moun ki ap ba l ede l pran medikaman oubyen moun k ap Èske sa a pa ta sipoze pitit ou men si se sa li vre pa toutan so eske paran vreman ka toujou konte sou ide sa ti moun se lajan sere pa toujou vre ti moun nan tou ki di lè paran fèl li dwel li pa tal chache voye chèchel kotel te ye a. Li te byen, bon li pat ankenn kote anyway. Li pat, it wasn't anywhere. Li vin somewhere until li fèt. Men paran l ki men, de moun yo rankontre epi yo mete l sou tè a, se lè sa l vin yon moun oubyen l vin yon bagay, paske li pat anyen avan. Epi kounye a si w vin avè m sou tè a ou dwe m, m pa dwe w. Sa se, sa se tèrib. M ka konprann wi paske si timoun nan timoun nan lèl pou kont li gon pakèt swen l bezwen pa ka pran pran swen tèt li pou kont li se ou kap bal tete se ou kap bal manje se ou kap siye l se ou kap fè tout bagay sa paske l pa ka fè l pou kont li men tout bagay yo gon tan timoun nan kòmanse ok ou fin fè tout efò sa timoun nan an mezi pou li ka pran direksyon li. Li sipoze ka pran direksyon l nan lè pou l pran direksyon l epi ou menm ou ka pran w break si se nan sans ekonomi oubyen nan sans ede l nan tout bagay sa yo. Men timoun nan tou gen peyi ki bay yon laj tankou pa egzanp isi Ozetazini yo gen dwa di w aprè 18 ans Si timoun nan al nan kolèj yo gen dwa do aprè kolèj e sesi se sak fè gen kote bon resaman m kwè m pa vle di gen kote l pat konsa lontan men resaman m kwè jiska prezan yo ou ka sipose si timoun nan al nan kolèj oubyen menm lè l m kwè l menm lè l pa lan ou ka sipo mete l nan asirans ou si li menm li poko gon asirans ki pou. Pwoteje l si l malad, se bay yon sa jiska 26 an. Wi, pi fò paran, sitou paran k ta al, ki te renmen, paske gen paran si yo pa fè timoun se kòmsi yo pa, oubyen gason si yo pa fè timoun sa vle di yo pa gason, oubyen fi si yo pa fè timoun se paske yo pa fi, paske moun nan se kòmsi l santi. fè timoun son nesesite, fè timoun son bezwen. Men m pa kwè moun sa janm panse nan tèt li, m pral fè yon timoun pou m ap okipe l, m dwe l, tout sa k nan kay la e pou li. M pa kwè sa. M pa di pa genyen l non. Men m pa kwè sa. So pou mwen menm, Ni sa granmoun di pou paran yo di, m du kote sa. Sa timoun sa timoun yo di tou, m respekte sa paske yo gon yo gon limit paran an sipoze ede yo jiskaske yo ka pran men yo. E le plus souvan paran an tou Menm lè timoun nan pran men l, sou pye li, marye, gen timoun, granpè, granmè, men si gen yon bezwen, yon ti tèt hèdèk, premye moun k ap kouri pral ede se paran, manman, papa. E poukisa l pa ka diferan si paran an kòmanse vyeyi oubyen yo kòmanse pa ka travay menm jan pou yo ta travay la pou pitit la pa ta yon richès pou yo, yon byen yo te sere nan bank. So, de tout fason, chak tan vin avèk afè pa yo, chak peyi tou gen afè pa yo. Se sa k fè tankou sijè sa a, se yon sijè ki fè aktyalite, tankou nou gen premye egzanp, moun Yolette ki te patisipe ki eksplike li menm, se kòm si w a di sijè sa te, byen ke nou pa t konnen, until nou vin a sijè a. Bon, de tout fason, nou swete ke moun ki gen timoun deja ki te espere se byen pou yo, ke sa k poko fè, sitou nan tan sa, tankou jan M. Tepson te di, teknoloji, nou vi, nou bagay, E gen moun tou m rekonèt ki di ke a ti ben ok moun ki nan late 20 tan yo ki di a timoun ti tèt chaje m pa kwè m ap fè timoun oubyen petèt si m ap fè m ap fè youn. Èske se ide sa yo k kòmanse ap chanje? Men si moun ap panse konsa, di ah si se pou timoun m al fè mal okipe pou tout rès vi m pito m enjoy vi m mwen menm avèk sa m genyen an okontrè m ka deplase lè m vle m ka al nenpòt kote m vle m pa gen timoun k ap mare pye m èske se ide sa k ap pwone? E kijan fiti a ap ye si se konsa l ap ye? Humm. Pa egzanp tankou mwen menm, tankou m te fè yon bosay nan kòmansman, m kwè m te, m gen 27 an, m kwè m isit m te gen 27 an, 28 an, manman m te la toujou, l ap fè ti pakèt voye Ayiti, sot Ayiti voye ban mwen, but sa k pase l te toujou gen abitid bèl ti chemiz, bèl ti, whatever sa l jwenn, kiraso. Li voye pou mwen. M al fè vakans avè li, m wè l ap sere ti bagay sou kote, mwen menm m ap mande l bèl ti dra, bèl ti bagay. Msye mande l, Sa l ap fè sa? O, m ap sere pou ou pou lè w marye. M te, jan m di w la, m te gentan ap travay, m peye tikè pou m al wè l, al vizite, men li menm, as paran l toujou gen nan tèt li m ap sere sa pou pitit mwen. So poukisa moun sa a Pandan l bezwen w ide sou pwen sante oubyen pou oubyen pwen ekonomik ou menm ou kapab epi pou di se li k ap ba ou, se li k dwe w, ou pa dwe l. E mwen menm pèsonèlman se youn nan bagay ki toujou make m e m kwè k ap make m pou tout rès vi m paske m pa t gentan wè kote manman m ak papa m antere. Men, li rete m fò. Bon, de tout fason, tankou jan m di, se te ide m sa, e nou wè tan ap mache, nou p ap rete twò lontan. Nou di mèsi a tout moun, tout sipèsta nou yo ki gen chans patisipe avèk nou. A tout ou menm tou ki pral gen chans pou gade videyo a. E nou swete ke sijè a ka gon ti enpòtans pou ou. Sitou ke ou menm ki gen timoun, ke ou menm ki timoun ki poko gen timoun, ou ka panse avèk èske sa paran yo panse se sa? Ou di mwens, èske sa timoun yo panse se sa? Mèsi anpil, a la pwochèn oubyen mwa pwochen pou yon lòt sijè. ki ka gen anpil enterè. Men nou toujou di w, si w gen yon sijè ou ta renmen nou diskite otou de la tab, pa neglije pataje l avè mwen, fè m konnen, epi mwen menm m gen dwa wè ki jan m ap fè sa, mwen menm avèk sipèsta yo, pou n wè ki jan n ap fè sa. Mèsi yon fwa ankò. Bye!